Bonsoir tout moun alò mwen espere ke nou anfòm e deja tout moun ki lan konfinman yo map di nou ke pou nou toujou respekte prensip lijyèn yo e pou sila ki pat kwè yo m panse ke nou kwè kounye an gen kowona respekte 1 mèt 50 ke yo bay lan pa sòti san nou pa gen bezwen donk m panse ke se sèl fason nou kapab e kanpe kowona virus E m pa di pèsonn pa met kach e m pa di pèsonn pa lave men pa. But sa ka rive w met kach nan w lave men men w pran kowona a si w ap soti san w pa bezwen. Ok. So ou menm tou ki lan kay e manman timoun yo m ap vin di nou konsa jodi an. Anfèt mwen vin di nou gade pandan w lan kay la ki sa w kapab fè de nouvo avèk pitit ou an. Si w te gen sa yo rele besti ou te gen besti ou te konn al bay blag. Donk pase plis tan avèk pitit ou konnen ide l konnen ki sa l ta renmen ye demen si Dye ve. Konnen kisal konn fè. Papa yo tou ou menm ki toujou gen patnèw wap sòti avèk patnèw so al bòy al trip nan moman la pa gen sòti pa gen trip donk pitit gasonw lan chita avèl pale de tout bagay avèl e wap sezi apre konfinman tout bagay ou aprann de pitit ou. Donk m panse ke n ap kreye yon sòt de kominikasyon, n ap kreye yon relasyon avèk e moun lakay nou e sesi se pa sèlman kòmsi lan manman a papa non, sè, frè, donk kreye relasyon, kreye relasyon epi apre konfinman an n ap wè tout bagay nou aprann de moun nan paske ou toujou gen pou aprann de moun ou pa janm fin konn de moun. Alò videyo jodi an se kisa, se de remak ke m fè, epi m te vle pataje avèk nou paske pifò lan nou, pou m pa di nou tout, viv sitiyasyon sa. Donk m te di ke m ap pote yon ti videyo konsa, petèt ke ap gen moun kap sa ap chanje lakay yo, petèt ke ap gen moun ki pat rann kont de sa, donk mwen chwazi fè yon ti videyo konsa pou mwen pote pou nou pandan nou lan konfinman. Videyo a se kisa? Li ye, se pa aksepte moun fè tout bagay. pa aksepte moun fè nou tout bagay, pa aksepte moun di nou tout bagay. M pral pran egzanp trè klè ke gen anpil nan nou lè nou te piti nou te konn viv sa. Lè w se dènye pitit oubyen lè w se dezyèm oubyen twazyèm but piti kanmenm, toujou gon bagay ke y ap fè lan fanmi ke paran yo pa janm entèdi. Gen paran ki pa janm entèdi sa but jounen jodi a paran yo m vin di nou sa fòk nou entèdi l paske li rann timoun nan mal. An nou di yon timoun kap gade yon desen anime. Ki desen anime m ta di la ke anpil timoun gade renmen? Ok, an nou di Tom and Jerry. Tom and Jerry son desen anime ke anpil timoun renmen. Sa yo rele ti komik lakay nou. An nou di timoun sa li menm lap gade desen anime sa. Kote li distrè ladan l, kote Tom pral vole sou Jerry. E pi, li gen yon sè l ou byen yon frè l ki sot kote l soti ki chwazi vire televizyon sa. Swa pou yo gade yon epizòd ou byen pou yo gade yon match de foutbòl. Donk paran sa li menm ki la li pa li pa defann pitit la paske li pi piti sou pretèks ke pi gran an sipoze fè l sa non non pa gen sa menm si timoun nan pi piti li gen dè dwa gen anpil nan nou ki kite sa rive e timoun sa li vin twomatize tout vi l paske nan lekòl li yo fè l menm bagay nan legliz yo fè l menm bagay lè l vin gran li fè menm bagay paske lan piti paran pat fè konnen ke pi piti pa pitimi se vre ke w piti men w gen de dwa menm jan sè w la gen anvi gad epizòd la menm jan frè w la gen anvi gad foutbòl la li menm ki piti li sipoze fè l donk m panse paran yo fòk nou sispann fè sa m pa di ke pi gran an pa gen dwa non m pa di sa men timoun nan tou gen de dwa Dèfwa timoun nan vin sovaj, dèfwa timoun nan vin brigan se nou menm ki koz sa paske nou ta fstre l nan kay la, nou ta fè l santi kòmsi, nou fè l santi se kòmsi li nan kay la se kòmsi l pa gen plas li. But m vin di nou sa fòk li sispann, fòk nou pote koreksyon sa lan fanmi an pou gen de bagay ki pa rive. Ok, so se sa. Oubyen tou, paran yo m vin pale avè nou tou, timoun yo gen dwa pou yo pa dakò yon bagay. M pa vin di pèsòn timoun pou yo dezobeyi a paran yo. Ok. So, ou pa gen dwa menm si se pitit ou pou fè l tout bagay pou l di ou l tout bagay. Gen paran ki pran plezi nan sa ki di timoun tout bagay. E lè m ap pale de timoun m pa pale sèlman de pitit zantray ou non. M ap pale ou de timoun ki lakay ou an. Ou pa sipoze di l tout bagay. Ou pa sipoze pwononse sou vi timoun sa. Ou pa sipoze di entèl ap sot yon ti vòlè. Bouzen w ap soti. Non, ou pa sipoze pwononse sou vi yon timoun. Si w gen kontan yon moun ou pa ka pote yon koreksyon, so w pa ka kòmsi di l men sesi men sela, pa pale ditou, pa foure bouch ou lan afè moun. Gen moun ki konsa, sèl sa yo pwòp, pale sou moun, pale sou moun, mete bouch yo lan afè moun, epi pitit pa l, ou ta panse ou ta vin pale de pitit pa l, ou chire ou pa ka pale de pitit pa l. Donk gen anpil moun. So le fè ke yo aksepte moun fè yo tout kalite bagay, nou konprann, donk yo menm yo vin grandi konsa e sa vin koz timoun nan li twomatize. Pa kite pitit ou twomatize pou yon bagay ke w te ka repare. Ok. So m te m te ouvè ti parantèz sa se pou m di nou ki kote stil de abitid sa yo sòti e ke dèfwa se nou menm ki koz sa. An nou di mwenm avèw kounye a ki aksepte moun di nou tout bagay, aksepte moun fè nou tout bagay. On moun ki sot kotel soti ki te gen vil deja, mwen menm tou m te gen pam, epi ou soti pou etabli on bagay sou pretèks ke lan fanmi ou soti an pa gen sa. Si lan fanmi ou soti an pa gen sa, al chèche on moun lan fanmi ou, ou di mwens kreye pwòp moun paw la. Ou lan fanmi kretyèn li pa dakò on fi abijou, Pa like foto m sou Facebook, pa kòmante foto m sou Facebook, pa kenbe yo lan galri telefòn ou pou w ap admire yo maten, midi e swa paske fanmi w pa dakò sa. Respekte prensip ke fanmi w ba ou. Gen anpil lan nou ki chanje konsèp nou pou yon nèg oubyen pou yon fi sou pretèks pou nou fè fanmi l plezi. Epi nèg sa yon lè l vin rive l pa gen fanm sa ankò, l pa bezwen ankò, epi toudenkou konn sa k vin pase, Ou menm ou rete lan fason ou pa renmen. Anpil moun fè sa, donk pa kite moun vin chanje anyen lan ou. Pa kite yon moun sou pretèks familyal, sou pretèks prensip. Dayè nou tout gen prensip. Menm sou yon moun lan lari a, li gen, li gen, li gen prensip li, li gen de bagay li pap fè. Gen bagay li pap fè, but pa okipe moun ki vin di w sa. Ok, so menm avè w, nou aksepte moun di nou tout bagay. Lè yo di nou tout bagay, nou griyen dan nou ladan. Nou wè m di mwen m avè l, se pou nou pa di ke se yon bòn pèsòn ki vin pale devan nou, sa pa ka rive m prefere di mwen m avè nou. Donk, tout sa moun fè nou, Nou ri ladann, nou bay blag ladann, nou pa pran sa moun nan di an fèl tankou yon egzanp pou moun nan pa fèl ankò. Ok, paske gon ti dikton ki di, se an jwèt yo abiye jwif. Ok, se konsa, se an jwèt yo abiye jwif, yon bagay konsa. But nou menm nou dakò moun fè nou tout bagay, nou dakò moun di nou tout bagay, nou pa janm kòmsi di anyen ladann. Gon anpil moun k ap viv, k ap fonksyone ki gen de sikatris nan vi yo. Se sa k fè gen de moun ki te ret nan yon zòn, otomatikman yo vin leve, yo pa janm fè zòn sa ankò paske yo tèlman konn imilyasyon yo te pran nan zòn sa. Si yo ta pase nan zòn nan, menm si yo ta vin prezidan, moun ap tèlman kòmsi panse yo ka chije yo kont, bòt yo p ap pase la ankò. Men gen moun tou ki sèvi a sa ki pa kè ke ou Ou ou ap anmèrdel paske li gentan fè premye pa a. E gen moun ki konsa. Gen moun k ap viv avèk de sikatris, gen de zòn moun nan p ap pase. Ou ap panse pretansye l pretansye, li pa pretansye non. Tèlman li konn sa l te viv lan zòn sa, li tèlman konn imilyasyon. Gen moun ki pati mezanmi k pa ap janm antre Ayiti ankò non. Gen zòn li p ap pase ladann paske l konnen kisa ki te pase moun sa yo p ap janm ba l respè. Nou konprann? Donk Gen moun m konnen la k pral di sa se moun kap viv pou moun non e pa kesyon ap viv pou moun tout moun gen yon moman lan vi yo ou imilye ou matirize but ou pa vle sa rive lan viw ankò ok gwo kounye an wap vin pale de moun wap kite antre lan viw kap fè sal vle epi li menm prensip pal li kenbel ou paka dil anyen li menm li ka vin diw tout bagay moun nan antre lan viw ou te gen yon vi deja ou te gen yon difikilte ou te gen yon pwoblèm premyèman li vin ogmante sou pwoblèm ou dezyèmman li vin soti pou antre lan po pal Al di pwòp pa l, jan jan l ye a, jan fanmi l te leve l pou pou. E mwen menm? Donk m pa t gen yon fanmi ki te leve m. Donk m pa t gen prensip, m pa t gen yon lwa, m pa gen anyen menm ke m aprann se sèl ou menm ki konnen, se sèl ou menm ki sesi, ki sela. Ok, so m pa gen pwoblèm. Epi ou menm le pire, le pire dans tout ça c'est que ou aksepte l. Ou aksepte yon moun sot kote l soti, l antre nan vi w epi l di w konsa men sesi. Gen moun k ap viv, mwen m pa di nou sa byen, gen moun ki marye, k ap viv, Gen de bagay lap viv li pa janm ka rakonte ni madanm oubyen ni mouche sa pral depan. Si madanm lan di lèm te jèn fi m te fè sa, nèg la ka divòse avèl menm moman an. Paske l patap chèche yon moun konsa. Se pou moun konsa l bezwen fè vi l. Ou konprann? Men lè moun nan pran leson li eksplike w pwoblèm lan, li mye pou l li soulaje, li konnen ke w okouran. Paske lè son lòt moun kal eksplike w kisa. Li grav. Moun nan pa pap janm eksplike l fason ke ou te konnen l lan. Donk mwen konseye nou, konn ki moun kap rantre lan vi nou pou nou konn kisa premyèman lap deside lan lavi nou. Paske moun ki vin pou l vin rete a whatever sa l aprann de ou. Du moman ke se ou menm ki di l li. M panse ke l ap rete, sa pap fè ke li dekouraje. Ok so pa kite moun antre lan vi nou poul di nou tout bagay sou pretèks ke li pa dakò sa si w pat dakò l ou pat dwe antre lan vim paske w pa konnen m avan menm ou etabli yon bagay avèm chèche konn tout bagay pou konnen si ke ou menm ou kapab rete epi lòt bagay ankò kòmsi mwen remake se lè kòmsi moun nan te sibi yon bagay moun nan sibi yon bagay lan anfans li epi yon lòt moun vin konnen l li pran l fason pal. An di, yon timoun ki pa, ki pa leve avèk papa. Timoun nan pa leve avèk papa epi, chak lè li wè yon, yon imaj oubyen fèt dè, fèt dè pè, li wè yon bagay ki gen atrè a papa a pitit, li fè l mal. Paske nou konnen sa k vin pase, gen moun ki mechan, moun nan konnen kòmsi mechanste a, kòmsi son mal. Non. Gen moun vil. Sou wèl pa mechan se Bondye poul di mèsi paske sa li sa li sibi pa ta sipoze fèl menm adrese moun la pawòl poum ta diw li ta gen relasyon avèk yon moun pou sa moun fèl men gen moun ki parèl konsa paske e pa moun sa ki fèl ok so lè yon moun vin esplike w yon bagay lè moun nan vin diw yon bagay li te viv lan anfans li ou pa ka pranl wap diskrimine l ou pa ka pranl wap ou pa konn kisa l te viv ou pa konn kijan l fèt dayè li gen ase de kouraj poul sot ladann. 1, 2, Li gen ase de kouraj ankò pou l eksplike w sa. Si ke l eksplike w sa, ou pa gen dwa pran l nan fason pa w, sou pretèks ke ou pa konn sa l t ap viv la. Ou menm ou leve avèk paran, ou leve avèk moun ki ba w de A jiska Zèd, ou vin fè vou, donk ou pa ka, si w pa ka ede, fèmen bouch ou. Depi wè w pa ka ede yon moun ou fèmen bouch ou. Pa di pawòl pa w, pa panse fason pa w, paske chak moun gen yon vi diferan, chak moun gen yon bagay yo te aprann, chak moun matirize de yon bagay, e si yon moun li fè efò an depi de tout sa, li viv kòm si li viv avèk soufrans lan nan li, pa panse ou menm ou ka sot kote ou sot ou ka fè l pi mal. Paske wè, lè w sot kote ou sot ou panse ou ka fè moun sa byen, ou ka vin yon viktim. Ou ka viktim de moun sa paske ou pat konprann. Ou tèlman pa konprann anpwen wap anmerde moun sa. Wap anmerde l pou w fè l konnen ke li sesi, li sela, li patati patata. Kòmsi wap fè l konnen, wap fè l santi l pi mal ke jan l mal deja. Èske ou panse ou ka fè yon moun pi mal ke jan l mal deja? Moun nan gen konsyans ke l mal. Kounye ou menm ou sòt kote ou sòti ou panse ou ka fè l pi mal? Kiyès? Vè kèlè? Kiyès ou ye? So, m vin di nou jodi a pa aksepte moun fè nou tout bagay. Gen de plezantri pa dakò moun fè la avèk nou. Wè menm lòske w marye avèk yon moun, pa dakò l fè w tout bagay. M wè gen fi lan koup, kòmsi gen fi ki lan yon relasyon ki pa, ki dakò nèg la di l tout bagay. Devan zanmi li fè tout bagay. Nou konnen ke gen de relasyon, gen de moun ki renmen. Fi an, ou di mwen si nèg la ap koze a fi an, si fi an sòti li pa menm kapab manje avèk nèg la. Gen anpil relasyon konsa wi. Donk, tèlman ayisyen an gon bagay lakay li ke m pa konprann. Fi an sòti avè w, ann di ke m te gen pou m te wè avè w blòk dezè. Epi depi an maten m te lan yon reyinyon oubyen m te lan yon aktivite, m pa t gen tan. Epi vwala ke m ba yon kòb la mwen mande pou nou wè. Kounye a m vin pè menm lòske m anvi manje m pa ka manje paske m pa konn sa k lan tèt do kèt kisa entèl pral panse de mwen si m manje premye fwa mwen avèl map manje se tèlman mantalite nou mantalite nou kòmsi tèlman ba sèke moun toujou pè fon bagay avè nou moun nan toujou pè kèt tèlman ou konprann oubyen nèg la tou paske m pap pran fi an sèlman nèg la tou gendwa Paske menm jan fi an lèl pral rankontre avèk yon nèg li li gen mank lan nèg la tou kan pral rankontre yon fi l anvi rankontre w menl gen de mank ok men fi an li menm si nèg la ap pale nan telefòn avèl li di map toujou wè w la a cheri nou tap wè vre wi men vwala m te gen yon kòb poum te genyen m pa genyen l ankò. Bon fi a menm tonbe pale, nèg la e visye li. Ou di mwens menm jan ou pa anvi rankontre yon nèg avèk menm ti soulye plat la konsa nèg la ka pa anvi rankontre avè w a menm tenis lan. Si l di w a m t ap vini vre wi men m wè tenis mwen an chire ou gentan rakonte ke nèg la pa gen tenis pou l met lan pye w. Donk se de bagay ke fòk nou kite. Si gen bagay, si de bagay fòk nou chanje lakay li, kote ke nap panse nan plas moun. Kote ke si moun nan di nou yon bagay epi nou gentan ap kòm si ap pede pale, pede ranse, nou plis ranse ke tout bagay. Nou plis chwazi fè yon tan ap ranse ke regle yon pakèt bagay serye. Donk, se sa, se sa ke nou menm pou nou chanje lakay nou. Jodi a m te pote video sa pou nou se, se, se ke m fè remake la, m wè gen moun ki foure bouch yo lan afè moun, M wè gen moun ki foure bouch yo lan vi moun san ke l pa gen yon ide de moun sa pase l kòman l tap viv. Kòman l fè pou l leve kanpe. Kòman l fè pou te menm arive konnen m paske sou pretèks ou menm ou soti lan yon fanmi ki pa gen pwoblèm sa ki pa sesi ki pa gen sela. Nou konnen gen moun ki pa janm grangou lan vi l. Lè m di nou pa janm grangou bòt manje a gen dwa la l pa sou manje. Men mizè w ap pase pou w manje yon bagay pou w grangou l. Moun nan pa konn sa li menm. Kòman w panse moun sa ou antre lan vi l ou renmen avèk moun sa l pral konprann Ou grangou lap rele w visye otomatikman e visye lap rele w li pap panse ke moun sa e gèt nan se pa di m vin di tou pa pran moun ki plis pase w non men fòk ou konn ki moun wap pran fòk ou konn a kiyès wap pataje yon bagay ke se swa yon bagay materyèl ke se swa se yon bagay ki soti lan fon kè w paske w konn ap mouri avèk yon pawòl ou konn gen yon santiman kap manje w Se lè w di yon moun ni w soulaje. Men moun sa li pran l, swa li mete l, li ba l fòm pa l, oubyen li rakonte yon lòt moun epi lòt moun nan li menm li ba l vèni l vle. Donk evite, evite di moun tout bagay. Evite pale avèk tout moun, evite kite nenpòt moun antre lan vi nou. E nou menm tou k ap pran yon desizyon lan vi nou, pran l pou nou, pa pran okenn desizyon pou moun. Menm lòske w ta wè w ta renmen moun nan, depi w wè moun nan soti lan limit, kote lap derespekte w, pe enpòt lanmou gen pou moun sa depoze lanmou atè tou dousman ok, so mete lanmou atè tou dousman pa kite moun kòmsi imilye w lan son de nenpòt pwopo epi on lòt bagay ankò wè lè w fè yon bagay ou fè l ou fini m pa di w kanpe dèyè yon bagay ki pa bon w fè ou fè yon bagay son erè l ye ou ekskize w moun nan pa konprann sa kite moun nan ak tout pa konprann li an paske se pi gwo bagay yon moun te ka posede se konsyans wè lè w konsyan kon yon jan, dat yo pa bezwen anyen ankò. Gen anpil kretyen ki pa menm gen konsyans menm epi y ap anmède payen. Gen anpil moun ki legliz, sa k rele konsyans la, yo pa genyen l non. Men moun ki deyò a li menm li konsyan ke sa m pa dwe fè l. Antanke èt imen, m pa sipoze fè sa. Bòt li panse ke moun legliz la menm li panse li plis pase sa k deyò a paske bon pa menm gen konsyans. Bon sa k, premye bagay la w pa gen l ki se konsyans. Konsyans ou anfui. Donk, E se pou m vin di nou jodi a, pa aksepte moun fè nou tout bagay, pa aksepte moun di nou tout bagay, ou menm ki gen pitit, pa pran, pa pran pretèks ke se paske l pi piti pou moun fè l tout bagay, paske l ap grandi konsa, l ap vin antisosyal, l ap vin kòmsi santi l enferyè a tout moun, se depi l an piti pou montre timoun nan ke pa gen moun ki plis pase l. Ou pi gran paske w wè le jou avan, menm se moun menm jan avè w. Ou gen de santiman, m gen de santiman tou, ou pa dakò sa, m sipoze pa dakò sa tou. Donk m panse ke nou chak ki la nou viv de sitiyasyon konsa, e m panse nan chak sa ke n ap antreprann ke se swa yon relasyon, ke se swa nan travay, nenpòt sa li ye, pa kite moun fè nou tout bagay, pa kite moun di nou tout bagay. Donk, ranmase karaktè nou, sispann ri lan tout sa moun di nou, sispann bay blag a tout sa moun di nou, lè yon moun pwononse yon bagay sou tèt nou, kanpe l. Pa ba l chans di l yon dezyèm fwa, gade pa janm di m bagay konsa non zanmi se vre pa di m li. Ou konprann moun nan ap trip sou ou, oubyen moun yo gen yon pakèt sistèm lakay paske l te aprann yon bagay epi li panse lè l ap pale avè w li ka. Gen moun ki konsa, gen moun ki t al lekòl, ki gen anglè epi li konnen w pa ka pale anglè depi l gen kont avè w li tonbe ap pale anglè. Ou konprann? Epi gon bagay li pa konnen, gen kote l ap rive l ap bloke nan anglè a paske gen moun ki gen plis anglè pase l. Epi l panse l ka imilye w avèk anglè a kòmsi l ap vin bagay ou, l ap bagay. Donk, but gen de bagay se nou menm ki pou fè l. So depi lan piti pou nou aprann pitit nou e respekte moun, respekte ni pi gran ni pi piti. Donk se yon videyo m te pote pou nou pou yon pakèt moun mwen wè kòmsi ki fonksyone konsa, ki pa pran konsyans de eta yo. E pi depi yo tande yon bagay se kòmsi se la fen di mond. Depi yo tande yon moun fè yon bagay, kòman w fè fè sa, kòman w fè panse sa. Wè pitit kòman w fè ap viv avèk yon sansasyon konsa. Mwen w pa la pa konnen w pa lan menm sitiyasyon m. Kòman w vle pou konnen sa k fè m ap viv yon sansasyon konsa. Kòman ou fè konnen se mwen k pou eksplike w? Ou pa konnen, ou pa t konn vi m, ou pa leve avè m, ou pa manman w. E menm lè, e dèfwa menm manman w, menm papa w gen de bagay ki rive lan vi w ou pa ka rakonte. Paske gen de paran ki trè mechan, timoun nan konn viv yon bagay, li rakonte paran, paran di e pa vre. L ap kanpe devan moun l ap di w se pa vre kareman, li p ap defann ou. Donk, e m panse ke sa a fò nou fè l, fò nou, fò nou korije sa lakay nou. Aprann timoun nan depi lan piti ke li gen de dwa. E ou menm tou ou gen dwa pa w Pa kite yon moun sòt kote l sòti l antre lan vi w, li deside sa pou w paske ou menm ou pa ka deside pou li. Men m panse ke se 2 moun ki met ansanm pou yo kreye yon bagay. Dayè, moun ki vle w la, whatever sa l aprann de ou, depi se ou menm ki vin di li, l pa tande l nan bouch lòt moun, pandan w ap fè manti w ap di l se pa sa, m panse ke l ap rete. Moun pa sòt lan vi moun yo bezwen. Ok, so se dènye konsèy m ap ba nou, dènye pawòl m ap ba nou pou nou kenbe, moun ki bezwen w lan l pa sòt lan vi w. Moun ki bezwen w lan l ap rete, L ap pran pasyans, epi w ap wè w ap kontinye avèk li. Pa kite pèsonn sot lan vi w sou pretèks ou pa bon, paske tout moun pa bon. Pa gen yon moun ki bon sou tè a. Ou sot lan vi m paske m pa bon, pa gen pwoblèm. Ap gen yon moun ap kab aksepte m jan m ye. Zafè mwen m pa janm gen pwoblèm avèk fason dèt moun, se paske m konnen tout moun soti lan de famiy ki diferan, tout moun aprann yon bagay, donk li tout afè nòmal pou pa menm moun avèm. But, mwen te pote video sa pou nou, m espere ke nou apresye l e ke nap di nou, nap di mwen kisa nou panse de li e konbyen moun ki te viv li. Yon fason pou mwen pale avèk chak grenn moun ki lan konfinman e pou m di nou tou ke gen anpil bagay nou ka fè pandan nou lan konfinman an, gen de konsèy nou ka pote, nou ka aprann fè yon bagay epi nou mete l sou rezo sosyo a, nou montre moun fè l tou. Donk, se te avèk nou menm Sophie Laraque ki fè relasyon moun ak moun ki toujou pote sa ki gen rapò ak relasyon lan tout bagay. Donk, mèsi deja paske gen anpil moun ki te gen sa lakay yo k ap chanje l e sitou nou te gen pitit nou, nou te dkab mete l fas a sitiyasyon sa yo. Pa fè l ankò paske li vin li vin pa bon pou timoun nan, li vin grandi konsa e lòt timoun bò kote l sibi de sa. M espere ke nou apresye videyo a epi n ap kite yon kòmantè epi yon like pou mwen. Merci beaucoup.